E kiyès nan rèv mwen yo? Umm kite m ba w. Jan m t ap di w talè a, m pa t gen yon rèv klè devan m. Se pa kòmsi m te reve nan pozisyon ke m te ye jodi a. Donk, m pa t gen anyen klè devan m. Sa ki te fè m plis pè, se lè ke m kite OMS, m pral eksplike w. M ap travay nan Òganizasyon Mondyal de la Sante. Bon, ou wè si m te nan Òganizasyon Mondyal de la Sante kounye a nan peryòd sa a, m t ap petèt moun k ap pale nan tout radyo, nan tout bagay paske m t ap pòt pawòl òganizasyon paske mwen te responsab kominikasyon alepòk. Mwen t ap touche, e se t anpil kòb, tande byen wi, m t ap touche, non si m di m konbyen m t ap touche, n ap ka fè diferans lan pou n wè konbyen, ok m p ap di. M t ap touche yon bon ti kòb. Ok. M kite OMS pou m al touche un tiers de salè m nan OMS anndan Radio One. Donk m touche 3 fwa mwens nan Radio One lè m kite OMS pou m t al fè radyo. Li te eksitan, men te gon peryòd m te mande èske se te bon chwa. Men ankò yn fwa, e se sa pou n konprann tou lè n jèn, ou gon peryòd ke m kapab rele son peryòd sef ke l ye, ke w ka fè plizyè tenten nan lavi w. Paske w ap gen chans pou repare l.
E peryòd sa m kapab di w se peryòd antre. 19 e 24 an.
M nan peryòd sa toujou. Vwala. Sa vle di, se peryòd pou eseye plizyè bagay, se peryòd pou aksepte fè dè zerè, se peryòd pou aksepte ke w vilnerab tou. Ok. Ok? Donk, lè m kite OMS, epi m al nan Radio One, epi. Mwen wè ke oh Mezanmi wo se pi gran map vin pi gran map vin gen plis responsabilite epi mwen just divize salèm pa 3 m kite OMS e anpl lèm tap kite OMS anpil moun tap dim ou paka kite OMS paske ou nan sistèm de nasyon zini paske se lòganizasyon mondyal de la sante yo sou obedye loni donk ou vin son anplwaye UN ou gen tout kalite avantaj nan mond lan si w pa vle travay an Ayiti ou ka travay nan nenpòt ki lòt peyi nan sistèm nan m te chak avantaj. Ok dayè sa avèk OMS mwen nan vwayaje mal Washington mal nan seminè m tout kalite kote epi m just kite l mal pale nan radyo lè m fè sa manman m di m ou pa byen nan tèt non epi se lè sa kounye a m vin pè paske lè m kite OMS mal nan radyo 1 paske radyo 1 te ofri yon te gon pwojè Pwojè a se te kisa? Nou ta pral pwodui yon ekip atis, nou ta pral fè anpil spektak, e radyo a t ap kouvri tout peyi a. Epi se la ke mwen menm mwen te wè mwen menm ye kòm rèv. Epi lè m rive, avèk ti mèg salè ke m te genyen an, m vin pa gen avantaj ankò. Imajine ou m te gen asirans sante lè m te nan OMS. M t ap touche an US, jan m ap di w la. M te chaje avantaj. Epi mwen vin rantre ann Ayiti. Mwen vin al travay nan Radyo One. Epi, tèt e pwoblèm. Epi kounye a m vin pè. Epi boum, e Digicel sa vin vini epi m repran konfyans. Epi kounye a m vin fè trip fwa ke sa m t ap fè nan OMS.
Bon, w pa t lage. Ou te jis kontinye avanse malgre kòm si. Paske m te, m te jèn tou, m pa t gen responsabilite. Men gen de chwa, gen de chwa ke kounye a mwen jwenn pou m fè, m p ap janm fè yo. Paske fòk lekòl pitit mwen yo peye. Mwen sou tout afe dakò. Vwala.
Fòk chwa yo kèm si ke wap fè yo fò reflechi sou yo. Fò reflechi a ki enpak ke l ka genyen sou avni ou ou di mwen sou sa ke ou gen pou regle. Jisteman. Pafè. Mwen se Carel. Map gade lòt kesyon yo.
Antretan gen moun ki mande ki konsèy ke m ba yon moun ki anvi vlog. Vlog le pli souvan ke posib, epi fòk kontni yo enteresan. E youn nan bagay ankò se ke pa itilize YouTube sèlman kòm platfòm, eseye tiz moun sou lòt platfòm pou yo kapab kreye trafik sou YouTube ou. Epi anpil, anpil kolaborasyon. Se trè enpòtan. Èske nou mwen gen yon mentor? Wi, bon moun ki te poze kesyon sa. Mwen pa ofisyèlman gen yon mentò, men mwen mwen aprann de tout moun e mwen pale avèk tout moun. Mwen se moun ki pran konsèy nan men tout moun. E menm si gen nan konsèy yo mwen pa menm aplike, men an menm tan tou mwen toujou chèche konn nan ki pèspektiv ke moun sa ye pa rapò a sa ke l di. Paske trè souvan gen de moun ki ba w de konsèy, konsèy yo sanble yo bèl, men moun nan pa nan pozisyon. Ou konprann? Se tankou ou damou yon fanm, ou damou fanm nan. Anpil, ou konn egzakteman ki sa fanm nan vle di pou ou, epi yon moun k ap di ou fanm sa a pa bon pou ou non, kite l. Oubyen li di ou, al fè tèl erè la, ou ta sipoze kite l. Men se ou menm ki konnen ke kè ou ase gran ke ou ka padone, e se ou menm ki konnen sa moun nan reprezante pou ou e kòman ou ka deside viv avè l epi bay l ap mache. Perfect, guys. Perfect. Mm-hmm. Ou ka pale nou de yon pwojè ou realize ke ou trè fyè e ki rete yon motivasyon pou lòt pwojè. Mwen bas mwen de ka repon kisyon sa pou ou. Repon pou mta de ki repon sot bay. Mwen se ke la msye kare la jiska prezè. Pou ki sa mwen mdi sa? Pwèske non salman ou fè chokare la, ki bon ki sinifye cho karel la e ou pa fèl pou ou sèlman e mwen vin wè kòm si ke ou mete jèn la dan de jèn kòm si ke otomatikman ke ou pa la cho karel la toujou egziste e m panse ke ki sa ki rann ou plis fyè se ke kòm si ou kite on egzanp dèyè ou kite kòm si si m pa la gen tèl moun ki ka ranplase m e se nòmal ka fè moun fyè de sa mèsi Merci. M pa sou reponn kesyon. Non men m kapab di ou ke lòt projè ke mwen realize, e tout projè m yo an jeneral, se fòk ou konn jenèz projè a, tout projè m yo soti de yon bezwen. Yon bezwen ke mwen menm ki nan medya genyen. Pa egzanp, M te konn sa sa vle di pou ke jan moun te konn chèche kanaval, m kreye Plezi Kanaval, ki te de yon platfòm de distribisyon e de pwomosyon di kanaval. Donk, motivasyon ke yon jèn dwe pran nan pwojè m yo oubyen nenpòt ki lòt moun, se ke sa ou ta swete moun kreye a, ou ka kreye l tou. Jès ou ta swete moun fè a, ou ka fè l tou. Donk, e, paske si se yon bagay ke ou renmen, pa egzanp mwen renmen kanaval, mwen nan radyo e m konnen l difisil pou moun fè distribisyon kanaval. Lè m te Pòdepè, m t ap anime nan radyo an 1998, 99. Se yon semèn apre kanaval la soti Pòtoprens wi ke m te konn jwenn li Pòdepè. Donk, just kounye a imajine ke avèk plezi kanaval, tout moun jwenn kanaval la menm lè an menm tan. E se mwen k kreye sa a.
So, Mon lòt kesyon, eske ti moun yo pa konn eseye imite w nan travay w ap fè yo? E lakay mwen wi, m pral di w kisa. Yon lè, m ap dòmi, mwen leve epi mwen wè Amalia chita, Epi Kara devan l e Kara ap prezante Di Sèl Sòz. M te tèlman kontan men an menm tan tou m pap fòse timoun yo fè sa ke mwen menm mwen fè. E paske m vle ke timoun, paske paran m pat fòse m fè anyen. Papa m te elektrisyen, manman m son koutiryè e yon anplwaye leta. Donk yo pat fòse m fè, yo pat fòse m fè anyen nan lavi m. E le fèt ke yo pa fòse m fè anyen nan lavi m, mwen pa ka fòse timoun mwen yo fè anyen non plis. Donk, si yo vle fè, si yo vle fè medya, avèk plezi. Si yo pa vle tou, m ap sipòte yo nan nenpòt kisa ke yo menm y ap fè. Men yo konn pou trip sou mwen, yo imite m alèz. Sa sipè. Yon legasi ou santi w ap kite pou jenerasyon. Sa sipè.
M pa gon legasi presi, men m kapab di w ke gen 2-3 bagay ke m anvi si m mouri jodi a ke 2 moun aprann de mwen. 1, Pawòl moun ap di de ou pa defini w, e pawòl moun ap di de ou pa gen pyès enpak sou kapasite w pou travay e delivre. Dezyèmman, ou dwe toujou travay sou sa w fè. Sa vle di ou kapab toujou yon meyè vèsyon de ou menm chak jou. Sa se bagay ki trè enpòtan. E pi, twazyèmman m kapab di ou tou se ke ou dwe, kòman m ta ka di ou sa? Se yon mo angle m ta pral itilize men m pa vle itilize mo angle a. Ou dwe tou natirèlman konn kisa ki, kisa w, pou kisa w sou tè a. Ou konprann sa mwen se di ou? Sa vle di, pou ki sa ou leve chak jou? Ki sa ou reprezante? Ki sa ou reprezante pou de moun? Ki sa ou reprezante pou fanmi ou? Pou ki sa ou la? E sa ou se, se sa ke liye, se sa ki fèm viv chak jou. En, ou e 3 bagay sa yo, se yo menm ki, lè ou mikse yo ansanm, ki definitivman ba ou kòktèl ki rele Carel la. Paske, m pat leve nan fanmi rich. Papa m mouri m te gen 9 an. Se manman m ki edike m e leve m jiska sou kote m rive kote ke m ye la kounye an. Manman m pa pat sètènman voye m Pòtoprens pou m te nan tout lòbèy sa yo. Vwala poukwa kòmsi chak fwa gen de moun k ap site non m, k ap pale tenten sou mwen, manman m ap mande m kisa m ap fè, kisa m fè moun. e se yon ekip moun ke m pa konnen, ki pa gen pyès relasyon avè m k ap pale tenten sou mwen. Donk, de se fèt, mwen rete moun ke m ye a e mwen kontinye travay. E sa fè m toujou di tout moun, e sa fè pafwa kòmsi lè m reponn oubyen lè m fè yon, lè bagay la enève m twòp, m ba yon moun yon pwent eksetera, moun nan di pa reponn moun eksetera, w ap gaspiye enèji w. Wi, se vre. Men an menm tan tou kite m di w, Li trè enpòtan pou ke ou konnen. Lò moun ap pale, depi pa gen pyès enpak sou travay ou, kontinye travay. Mwen m di tout moun, tout tan gen posibilite pou mwen mwen kontinye fè sa m ap fè a, m ap amelyore chak jou e m ap vrèman trase chemen pa m, m ap avanse pi fon. Hey, this is what it is, e se sa jisteman pou jenerasyon ki ap vini apre m nan konnen, se ke ou dwe travay pou avanse no matter what people say. Ou nan kominote ki tèlman piti, e ou nan kominote tou kote ke ou gen yon ekip tèt pete ki kwè nenpòt kisa ke yo di, ou gen yon ekip kominote, ou ap viv nan kominote tou kote ke moun pantan sou ou, lè m di w pantan sou ou pa egzanp, gade ou menm ou fè live sa avèk mwen, men m pa premye moun ke w resevwa. On moun ka vin la kounye a epi l di, o, e se foli ou genyen ki fè w t al pran Carel, se soumoun ou soumoun. Èske sa, èske sa deranje w? Non, l pap deranje w. Men èske paske moun nan li menm se pantan l pantan sou ou, l pa menm konnen ke ou te gen plizyè live ke w te konn fè avan, ou te bati yon odyans pou w te fè sa w gen pou w fè a. Donk kounye a lè w ap kite, si w kite tout sa yo touche w e vin gen enpak sou travay ou, ou mouri nan fim nan. Paske moun sa yo menm yo pap travay, sa yo vie swete se ke ou menm jan avè yo. On egzanp trè senp, yè mwen kolabore nan yon pwojè ki potansyèlman kapab rekòlte 100 mil dola pou bay yon lopital. Pa gen youn nan moun ke m tande k ap pale tenten sou mwen sou entènèt yo ki janm fè yon inisyativ konsa, menm si se ta 10 goud ke yo ta rekòlte. Bon, ou konn sa mesye Djou?